Bonjou ou bonswa sa depan de kilè ou pral gade videyo sa, byenveni sou radyo televizyonè, mwen se Fabienne Divina, se toujou yon plèzi pou nou antre lakay ou pou nou enfòme ou de tout sa kap fè aktyalite nan moman an. Jodi a la nou pote yon move nouvèl pou ou pou administrasyon Biden nan, rapò sou retrèt Etazini nan Aganesten an, kritik kont Biden ak wòl Kamala Harris sou dosye sa. Nouvo rapò House Foreign Affairs Committee dirije pa chèf repibliken an lanse gwo kritik kont administrasyon Biden nan pou fason li te jere retrè Etazini nan Afganisten ane 2021 an. Rapò sa a te retire yon kantite echèk, tankou move planifikasyon, mank de kowòdinasyon, ap absans mezi ki te mennen nan anpil dezòd pandan evakasyon an. Komite Afè Etranje Chanm Depite a, ki dirije pa Prezidan Repibliken Michael McCaul, pibliye yon rapò kritik dimanch ki sot pase a ki vize administrasyon Biden pou fason li te jere retrè Etazini soti nan Aganesten. Rapò a, ki soti nan yon ankèt ki dire 3 zan, akize administrasyon an pou li te mete imaj retrè a anvan sekirite pèsonèl ameriken ak alye yo ki te sou teren an. Li mete absan sou wòl Vis Prezidan Kamala Harris te jwe nan pwosesis pou pran desizyon sa a e li bay wòl li plis enpòtans pase rapò anvan yo. Ankèt la te analize dènye mwa prezans Etazini nan Aganesten, sitou apre ansyen Prezidan Donald Trump te siyen yon akò lapè ak Taliban yo nan ane 2020, ki te prepare pou soti Etazini an. Rapò a fè konnen administrasyon Biden nan pat planifye ase pou efondreman gouvènman afghan nan, sa ki te kontribye nan evakasyon an ki te fèt ak anpil dezòd. Rezilta yo te pwovoke yon deba patizan ak Demokrat yo ki akize McCoy pou soti ak rapò a kòm yon zam politik pou febli Harris ak administrasyon Biden nan anvan eleksyon prezidansyèl la. Rapò sa a gen yon gwo enplikasyon politik, espesyalman pou Prezidan Joe Biden ak Vis-Prezidan Kamala Harris. ki te tou de te enplike nan desizyon sa a ki mennen ekrè retrèt Aganesten an. Kritik yo vle di ke opozan politik yo, patikilyèman nan Kongrè a, pral itilize rapò sa a kòm prèv ke administrasyon aktyèl la te manke konpetans pou jere kriz etranje sa a. sa ki kapab vrèman souke konfyans politik la. Kritik yo nan rapò a di ke move jesyon retrèt Afganisten an te pa sèlman afekte repitasyon Etazini sou sèn mondyal la men li tou bay advèsè yo plis kouray sa ki ta menase sekirite nasyonal Etazini an. Sa a se yon pwen enpòtan pou ou konprann kijan desizyon politik yo gen konsekans reyèl sou sekirite peyi a. Rapò sa a tou mete anfas wòl Vis Prezidan Kamala Harris nan desizyon ki te mennen nan rezilta dezonè sa a, e li itilize sa pou yon pou lonje dwèt sou yon mank de konpetans jeneral nan administrasyon an. Sa pral sitèlman itilize pa opozan politik yo kòm yon pwen deba nan kouran kanpay la e sa kapab kreye anpil pwoblèm pou administrasyon Biden nan nan pati demokrat la. So nou kapab di rapò sa a ap gen gwo potansyèl pou enfliyanse eleksyon k ap vini yo. Li ka bay anpil pwoblèm pou opozan administrasyon an ki pral sèvi ak li pou montre ke gen yon modèl de move jesyon nan desizyon ki te pran nan Aganesten nan. Kritik sa yo ap jwe yon gwo wòl nan diskou politik yo. Sa ki an je a, se pa sèlman ranseyman de ansyen evenman, men enpak reyèl sou avni politik Etazini an. Sa a se yon devlopman ki pou moutwo ke politik Etazini an, konpetans li, e kòman sa kapab pote move rezilta pou Pati Demokrat la Epi li pral enteresan pou wè ki jan sa ap jwe pandan eleksyon k ap vini yo. E te tout enfòmasyon sa nou te pote pou ou. Nou di w mèsi pou atansyon e mèsi pou sipò w pou ou menm ki toujou pataje, ki toujou ba nou yon like e ki toujou fè kòmantè pou fè opinyon ou pase. Nou envite w pou w abòne ou menm ki poko fè sa, abòne pou w ankouraje travay sa ale pi lwen. Se te Fabienne Divina. Bòn aprèmidi.